e se lakay li pèsonèlman ke l ta al sekestre l. Li te negosye ak fanmi fransèz la yon ranson 50 mil dola. Ann tande kijan l t ap reponn kesyon Alo Lapolis. Pou ki rezon menm kou la a? Mwen te abreyande yon fransèz.
Abreyande? Wi, m te abreyande yon fransèz. Ok. Nan dat 25 fevriye 2020 an, nou konnen ke gen yon fransèz ki te kidnape. Ok?

Epi pandan m ap vire, paske m wè yon wout, m di a bon. Apye ou fè sa?
Apye, apye.
M bat apye pou kont li. Ok. Pandan m ap vire,
pandan m ap vire, epi m wè l ap vini, epi m di gèt, epi m di bon ok, bay ou lè ban m eseye, pou kont mwen, pwiske mwen menm m bat avèk menm zam. Nan machin ou menm? Wi, nan machin mwen la. Ok. Ou di ou te eseye, a kisa ou eseye a? Avèk, lè m desann.

Wi.
Di fanmi yo eskize pou tout sa pou sa m fè a. E yo konnen m ke depi lontan m toujou m ap travay depi 2007. Se premye travay mwen jiska prezan m te ladan l apre sa m fè a. Wi m fè l. Wi m fè l. E pou m bay ke m te planifye dayè m onèt avè nou. E pou moun ke m t ap swiv ki e pou moun ke m t ap swiv oubyen m di kèk m jete de volum sou moun sa m di kèk fwa m kidnape moun sa. Dayè. Si m petèt m se petèt premye kidnapè ou pa gon zam m pat gon m pa janm kenbe zam nan vim wi. Kidnapè a pa bezwen am afe pou l fè kidnapin. Non men pou montre w ke sa vle di nòmalman zam afe a si moun nan ta fè rezistans si moun nan pa ta gen ranson ou te gen dwa di w ap tiye moun nan. Men kanmenm ou te gon zam. Sa lè li te gen zam nan ki fè ke ou kidnape l tou. M ap di eskize m a tout kòlèg mwen wi. Jebson Ladouceur alyas Janjan. Joseph Evens. Lapolis arete yo an posesyon zam ak moto polisye Robenson ki te mouri nan zòn Kanaan nan mwa k sot pase yo. Mwen tande pale de li, mwen menm pa konnen, li pa rive nan limpa nou. Nan ki zòn sa te rive? Li pa rive nan limpa nou, mwen menm pa konnen. Ki zòn li te rive?
Bon, zòn 70 sa te rive, men m pat konnen bagay sa yo. Ou konprann? Se zòn 70 la. Ou jwenn 50 avan ou jwenn 70? Wi.

ke popilasyon nan zòn Kanaan 50, 70, 90 ap pase pa yo anba men bandi tout kalib. Machin k ap travèse pou ale nan nò peyi a, ou di mwens rantre nan kapital la, soti nan kapital la, toujou viktim anba men bandi sa yo. An atandan, operasyon lanse san kanpe pou mete yon bout a aksyon moun sa yo. Chery Michel Junior, alyas Tibòs, li menm li se ansyen sòlda Adly. Lè Anèl Film touye Adly an mas 2017, Tout sòlda l yo te al ranfòse baz Pilat. Se sèl li menm ki te vin ralye l a Anèl. Ann tande kòman Anèl t ap pale de Adli. Pase mwen wè nèg Azam la. Nèg Azam la nan kòlèt twòp non. Nou gen dwa konn moun nan epitou nou chwazi pa rele moun nan non. Humm.
Bon, kounye a ou antre vilaj.
Mwen pa vin antre vilaj. Parapò Adli li menm.

Ti bòs li menm, lè l vin jwenn Anèl Jozèf nan baz 5 segond, li te la kòm antèn baz la. Depi kamyon machandiz ap rive nan zòn nan, se li ki enfòme baz. Lè pou y al pran yon moun tou, se li menm ki mete baz la sou kou a. Poutan, lè lapolis ap poze l kesyon, li di l pa janm konn Anèl. e lè yo verifye telefòn li, li t se dènye moun ki te rele Anel avan arestasyon l. San konte divès lòt gwo bandi notwa ke lapolis ap chèche, li an kontak avèk yo konstamman. Mezanmi, gen anpil moun k ap pran kòd wi. Heyy! N a tande koze! Humm!

Se yon patnè ki te vin prezante m misye. Kiyès patnè sa ki te prezante w misye? Ki te prezante m, ki te vin kote m Indya. Ki te prezante m youn yo rele, youn yo rele Orex, li te di m monchè e api rezon mekanisyen moto yo n ap pran an pou yo mete l an Indya. Li te vin pwomote m sa wi. Lè w pale de Advi, esplike pou nou kiyès ki Advi?

yo ba l yon katouch nan pye poutèt yon zafè lajan. Hum! Ala koze papa! An n tande l. Nan ki sikonstans ou te konn jwenn katouch sa a? Ou pa konnen petèt yon timoun ki gen kenzan an ki ba w mache yon kòb ameriken pou li poutèt m bwè seksan dola nan men l?
Poukisa ou chwazi di timoun ou pa di kiyès misye ye? Misye rele tijèn.
Timoun li ye, kenzan l genyen.

ankèt dcpj ap abouti kanmenm pou yo met lapat sou ou epitou pa gen sa w fè ki pap vin kont ou frè m. M ap raple nou tou ke direktè jeneral la se ansyen dcpj. Dosye yo la a. Se tankou yon manje k toufe ki pa kose. Pou nou rantre anndan komisarya a. Vwala, se komisè Lafontan. Vwala, nou remake komisè Lafontan li menm. Li kanpe. Se komisè gouvènman. Li menm li kanpe. E ta sanble ke mesye yo menm. Yo pa libere. E nou pa lese jwenn avèk avoka yo.

Nap eseye tann mèt yo E la nou wè paran Nou wè paran yon nan mesye yo Dam ki avèk biki a Li pral pale avèk komisè la Komisè toto makout Komisè defakto Komisè la li monte machin ni Mesye yo menm ki pa libere Wala la nou gen Mèt Marc Antoine Maisonneuf kap avanse Vwala, nou remake mèt Anel Remy. Vwala, ta sanble ke gen 2 nan mesye yo ki libere. E nou wè mèt Anel Remy, mèt Mezonèv. Mèt Maisonneuve di nou non yo lage mesye yo? Men ki sa komisè la di? Men ki rezon komisè?
Pou ki rezon komisè a di li kenbe lòt mesye yo? Patricia plage! Patricia plage! Lap mare, lap tire nou! Lap tire nou la! Lap tire nou! Vwala, vwala! Nou kapab swiv sa se machin komisè la fontan li menm. Sa se machin komisè la fontan vwala an swiv. An nou swiv kòman sa ye. Vibration Lakay, Nou prezan devan komisarya 33 nan Fò Viv e se komisè la li menm ki sou volan machin nan nan Fò Viv e yo lage 2 nan mesye yo e lòt yo nou tande ke avoka yo di se rezon politik ki fè lòt yo pa lage Vibration Lakay nou menm nan Fò Viv kòman sa ye? Vwala moun yo ki kanpe devan. Machin komisè Lafontan, yo di komisè al pa prale, menm madam ki avèk beki a, nan swiv madam ki avèk beki a, lal kanpe devan machin komisè a, wala, la nou pral swiv, se komisè Lafontan, li menm, ki ouvè pot machin nan, li gen lè pase yon lòd, nou pral wè kisa ki ap pase, vibrasyon lakay, nou menm nou la pou nou sòviv, kòman sa ye. Vwala komisè Lafontan ki mande polisye a pou yo fè moun yo soti devan machin nan. Vwala operasyon lakay se konsa sa ye depi dèlma 33 nan komisarya. Se de pwa de mezi pou yo. Nap swiv polisye yo menm kap pale avèk militan yo. Polisye kap pale avèk militan yo. Vwala madam avèk beki a ki di ki di toutotan ke l pa jwenn pitit li a li menm li pap deplase la el kanpe devan machin komisè Lafontan. Vibration lakay nan fò viv Kòman sa ye? Gen yon ti chofè moto ti malere An nou bezwen lopital Se inyoran nèt la Wòla nou remake komisè la Li menm li toujou andan machin li Komisè la li menm li toujou andan machin li Se li menm ki sou volan machin nan E nou kapab remake dam ki avèk beki a, li gen pitit li ki pa libere. E la nou wè mesye polisye yo ki sòti, y ap eseye kalme moun yo pou yo kapab fè yo sòti. Mezanmi pou moun ki di ke yo santi m fatige a se pa fatig se kach ne ke nou gen nan vizaj nou se kach ne ke nou mete. Vwala madam nan kap kriye. Madam nan li menm ki ap kriye lap mande komisè la pou l lage pitit gason l. Madam nan ki o làm lap mande komisè a pou l lage pitit gason l lan. Yon dam ki sou yon beki. Vwala, vwala dam nan mete beki a sou machin nan. Lap mande komisè la fon tan pou li libere pitit.

Se eeeeep koman tip la rele komisarya de pòtoprens avèk pòl mena petyonvil se 3 ajan pnh 3 ajan phtk.
Wala se te yon militan li menm ki t ap degaje konsyans li nan fò viv kòman sa ye.

Paske jodi a nou te nan lari a, nou pa t janm wè polisye fantom 509 yo. Jodi a yo tou jwenn okazyon pou yo te tou al delibere PLTS sa. Jodi a e bal yo vin ba nou, se arete yo vin arete nou. Jodi a nou menm nou pa kont sendika lapolis la ankò. Paske nèg sa yo e mechan, yo e kriminèl yo ye. Lè y ap goumen, y ap mande lajan ti kat, lè y ap revandike. Komisè lan kontan nan fin libere prizonye politik yo, libere polisye BNDH nan te chaje nan zon Mako a. Selon renseyman nou jwenn nan plis piti. Di nou non, ki chèf dakizasyon yo mete sou do mesye sa yo ke arete a? Enben nèg yo tap manifeste jodi a, nou menm ansanm de oganizasyon politik de lopozisyon yo. Fòs Kanapè Vè reveye, Fòs Dèlma, Jenès Men Pwòp, Konbit, se Onowa ke jodi a la ke nou tout nou te di konsa ke fòk gaz la desann, fòk nou jwenn pwosè Petrokaribe, lajan Petrokaribe a, fòk moun yo kapab jwenn bon kondiksyon pou lajan kowonaviris la, enben jodi a polisye sa yo, CIMO. BLTS, yo pa konprann nesesite pèp nan peyi a, enben jodi a, enben sa e ka wi yo pran la, yo pot bay Jovenel, kòm minis sante a pa jwenn ka kowonaviris, jodi a la ke ti grangou yo, ti grangou yo arete militan politik yo kap manifeste pou bon kondiksyon yo. Yo vin mete yo la nan laboratwa sak la.
Vwala zanmi entènot Vibration se konsa sa ye Nou toujou prezan devan komisarya Delma 33 La se paran yon nan mesye ke yo arete yo Ki kanpe avèk beki a Ki ap revandike Pou yo lage pitit li. Vibrasyon lakay Nou la nap fè w viv Koman sa ye. Madam se pitit ou yo arete.
Men ki sa yo repwoche l. Yo repwoche l lè m pa. Ban m ba w bagay la byen mon frè. Pandan jenòm nan pran 2 moun, 2 pasaje nan kafou ayewopò l ap monte. Lè l rive devan makè Dèlma 2000, gen yon zo reken ki genyen swat ladan l. Swat la. Kò gang sa e gang swat. Ala la genyen mèt remi ki rele madam nan nou pral eseye konnen kisa ki di kisa ki ap fèt vibration lakay nou la nap fè w viv kòman sa ye. Ala madam nan kap rantre. E komisè Lafontan li menm ki voye rele madam nan e la Mesye yo ki poko vle ba nou aksè pou nou rantre anndan toujou Vibrasyon lakay nan fò viv Kòman sa ye?

Dwa sosyete a ke tout moun gen dwa pou fè. Mwen menm m pa, m pa, m pa t sòti se paske m pa t kapab. Tout moun gen dwa pou sòti pou mande bon kondisyon travay, pou mande pou genyen lopital. Bon gade kòman nèg yo enbesil. Y ap arete w paske w ap sòti, w ap mande lopital. Men kounye a yo, lè yo malad ki kote yo prale? Y ap arete w, y ap bat ou, maspinen w paske w mande lopital. W ap mande yon bon sistèm edikatif pou pitit yo pa al fè jako repèt. Y ap arete w. Y ap arete w pou sa alòske ou vle pou yon bon sistèm edikatif pou timoun yo pou yo pale franse se tafya pou yo bwè. Pou retire w nan sistèm sa a pou lapolis k ap kale w. Y ap bay moun abiman lapolis pou maltrete w. Sa sa vle di? Yon direktè k responsab. Baz sosyete kap fè fòmasyon pitit. Mwen di w mwen kap pale avè w la chaje pitit gwo chèf sa yo se mwen wi kap fè matematik pou yo. Se mwen kap fòme yo wi. Menm pa kap m santi m m santi m choke se sak fè m vin la. M santi m jis dyèg pou m vin la paske m choke. Yo pa ka arete yo pa ka yo pa dwe arete moun ditou. Vwa pou yon direktè lekòl vwa pou yon pwofesè. Profesè Josue Merilink la se yon ikon nèt la fò respekte yo anvan ou fòme yon timoun sa pran plis tan wi mwen menm lè pou m aprann moun al lekòl pou di m gen moun ki komisè gouvènman ki pran fòmasyon k al lekòl nèt la pou di m se sa ou aksepte fè tchoul yon moun ki fòme pa janm aksepte fè tchoul m remèt ou djòb ou. Dako mèsi.
Vwala se komisè Lafontan li menm. Ki kanpe lap pale avèk avoka yo polisye yo ki pa ba nou aksè toujou.